Bonjou, bonswa! Jodi a se avèk anpil plezi mwen antre lakay ou pou m pote yon bèl ribrik pou ou. Teknik pou achte tikè a bon mache, bon jan teknik. Premye teknik ou sipoze itilize lè w ap achte tikè pou achte l a bon mache, se itilize altènativ de dat, plizyè altènativ de dat. Ann di ke pa egzanp, w ap vwayaje, ou se yon moun ki pa genyen ijans pou vwayaje, ou pa gen mache prese pou vwayaje, ou bezwen achte ti kò a bon mache, ou pral itilize altènativ de dat. Ou itilize plizyè dat lè w ap achte tikè a. Ou itilize pa egzanp, e ou di konsa ke ou ta renmen al e Fòt Ladèdel, men ou ta renmen ale nan mwad Me, ou ta renmen tounen an Jwen. W ap itilize pa egzanp nan moman w ap achte tikè a, ou di konsa ke ban m chèche tikè a pa egzanp le 5 me pou m ale le 5 jwen pou m retounen. Ou fè premye rechèch la a dat sa a, li ba w yon pri. Ou fè dezyèm rechèch la avèk 10 me pou 10 jwen, li ba w yon lòt pri. Ou fè l 15 me pou 15 jwen, li ba w yon lòt pri. Mwen garanti w, nan 3 dat sa yo chèche a, l ap ba w 3 pri diferan e w ap jwenn yon pri ki vrèman satisfè w. W ap pran tikè a nan yonn nan pri sa yo kanmenm, ki trè bon pou ou. M garanti w sa. Dezyèm teknik, se itilize teknik èpòt, plizyè èpòt. Si w ap viv nan yon peyi ki gen plizyè èpòt, w ap chèche tikè a nan moman sa a, chèche l nan tout èpòt sa yo. Si gen 10 èpòt, chèche tikè a nan tout 10 èpòt sa yo. L ap ba w yon pri diferan nan chak èpòt sa yo. Gen èpòt. Vol yo pi chè, gen epòt vol yo mwen chè, mwen garanti w sa. E lòt bagay ki genyen, nan moman ke ou menm wap achte tikè a, pou toujou pou toujou konsève menm pri ou te wè l la, lè wap achte tikè a, nan moman ke ou pral finalize acha sa a, wap toujou wè yon kote yo di w pou chwazi chèz. Yo di w pou chwazi chèz ke w pral chita a. Etap sa a, Pa chwazi chèz, skple. Pa chwazi chèz. Sote etap sa a. Paske, si w chwazi chèz nan moman sa a, chèz sa yo mete pou chwazi nan moman sa a, se yon truc li ye. Depi ke ou menm ou chwazi chèz sa yo, chèz sa yo tou a pri yo. Gen chèz ou konn wè ki a 15, a 20, 25, A 30, Depan de avyon an, depan de moman an, depan de ki chèz ou pral chwazi a, w ap wè pri a sou li. Chak chèz yo se yon pri diferan. Sa vle di ke lè w kite, lè w kite espas sa oubyen w sote etap sa, pigè w di ke ou pa jwenn chèz, ou pa pral jwenn chèz. Lè w rive nan èpòt, ou pral fè checking pou yo ba w boarding pass ou ki se yon papye ki pral pèmèt ke ou menm ou abòde avyon an. Papye sa li menm se yon papye ki gen lè avyon an li menm e ou pral abòde l, lè avyon an ap dekole, nimewo chèz ou ladan. Lè w rive nan èpòt la, moun nan k pral sèvi w la pou l ba w ti papye sa a, li fin pran paspò nan men w ki se dokiman de vwayaj ou pou l cheke pou l wè tikè w epi kounye a l ap wè w pa genyen chèz, Lap tou ba ou yon chèz. Chèz sa ou pa pral peye pou li, ou pa gen kòb adisyonèl ou pral peye pou li paske ou achte tikè ou, fòk ou jwenn chèz pou chita. Lòt bagay ke ou menm ou ka fè nan moman sa, si pa egzanp ou se yon moun ki avèk plizyè fanmi ou, ou ka mande pou yo mete nou pou nou chita menm kote, pou n chita menm kote. Si pa egzanp avyon an foul, Pa gen posibilite kòmsi pou nou ta chita, si pa egzanp nou ta 3, pou n ta chita nan yon sèl chèz, paske ranje chèz yo se 3 moun yo pran. Si pa gen posibilite sa a, y ap mete nou trè pwòch. Pa egzanp, si chak chèz yo ta gen tan gen 2 moun, 2 moun, 2 fanmi ki kole, lòt grenn ki rete yo ap mete nou trè pwòch pou ke pou nou ka chita si n ta bezwen kominike, si youn ta gen yon ijans nan avyon an, pou youn ka ede lòt. Se konsa. Epi lòt bagay ke ou menm wap bezwen pou achte tikè sa a, wap bezwen de sit entènèt ki fyab, de sit ki vann tikè a bon mache pou achte tikè a. Pa egzanp nou genyen e Cheapoair pwen kòm, nou gen Kayak pwen kòm, nou genyen, ou ka itilize tou sit avyon an dirèkteman, ou ka tcheke sou li pou wè si e tikè a sòti ou bon mache nan moman an. Pafwa. Tikè yo konn soti pi bon mache sou sit lòt sit sa yo wè m sot site a ke sou sit avyon an menm dirèkteman. Tout sa yo se de teknik, tout sa yo se de trik ke w ka itilize pou ekonomize lajan, pou achte tikè a bon mache. Pa bliye ke m toujou di nou sa, vwayaj se depans, w ap bezwen kòb pou ke pou ou menm pou itilize nan vwayaj la, toutotan ke ou menm ou ta ka ekonomize kòb, li t ap toujou. pi bon gou a. E lòt bagay, lòt etap ki genyen nan bagay lan, se itilize sa yo rele, ou pral bezwen kounye a la pou itilize kat de kredi ou oubyen kat de debi ou pou achte biyè davyon an. Ou pa gen kat de kredi pou achte tikè a? Ou ka mande yon zanmi w, ou ka mande yon fanmi, ou ka fè depo a pou yon moun ki gen yon kat de kredi ou yon kat de debi, epi pou achte tikè a. Tout konsèy sa yo, Sentsene Consultation te pote pou ou, m panse ke y ap fè w byen, y ap itil ou, se pou sa nou menm nan Sentsene Consultation, se pote konsèy pou ou, pou ede ou menm pou kapab pran de meyè desizyon nan. e aktivite ke ou menm wap antreprann. Pa bliye si mesaj sa rive sou ou, ou te renmen mesaj la, ou ta anvi ou yon ta renmen pou ke pou nou menm pou nou kontinye baw mesaj sa yo, ou gon grenn bagay ke ou ka fè. Al abòne a chanèl nou an ki se Sentsèn Konsiltasyon, pataje videyo nou yo, fè zanmiw al abòne a chanèl la, like, comment. Epi konsa nap toujou pote bèl konsèy pou ou. Se te mwen menm, Sensen Konsiltasyon, a la pwochèn.